Depi kilè ou fèm viv yon moman lanmou sou kabann Depi kilè ou touchem Depi kilè ou fèm santi kem son fanm pou ou Loubens Ki kè ou gen pou kitem ap soufri pou lanmou konsa Loubens Ou serye? Sonje sa jodia Loubens m paka sipòte ankò Jodia m vle viv yon moman lanmou avèw. Louvens, m pa konprann ou. M wè w leve, ou benyen, w abiye, w ap tenyen cheve, w ap pase pafen. Ou ka di m ki kote ou prale? Cheri, m panse m te di w sa wi bebe. Kot vwazen an wi m ap rive paske mwen avè misye nou te gen yon randevou nan lè de nevè men li deja dizè m ta sipoze gentan ale. M p ap rete cheri, m pwale m vini.
Si w wè sa w p ap fè yon pa non. Wè jodi a se jou pou w kouche avè m sou kabann. Pou w fè m viv tout moman ke w pa janm fè m viv yo. Pap fon pa. Kisa w di m la? M pap fè on pa? Genlè se pa sa w ta pral di. Kòman m pap fè on pa? M di w m ap rive kote yon moun m pral fè on bagay w ap vin di m pap fè on pa? Ebyen si w wè sa m prale wi. Si w wè sa m prale.
Ebyen pase pou mwen non. Eskize ban m pase. Ki kote w prale?
Eskize ban m pase.
M pa di w pa prale. Eskize ban m pase.
Swè sa pap fon pa ou byen di. Pap rete la. Ou wè jodi a se jou. Ou banm lanmou sou kabann. Loubens, rantre nan konsyans, depi kilè ou fèm viv yon moman lanmou sou kabann? Depi kilè ou touchem? Depi kilè ou fèm santi kem son fanm pou ou Loubens? Ki kè ou gen pou kitem ap soufri pou lanmou konsa Loubens? Ou serye? Sonje sa jodia Loubens, m paka sipòte ankò, jodia m vle viv yon moman lanmou avèw. Tout sa wap di yo la se bobin. M di w m pral soti, m pral regle yon bagay, w ap vin pale m de lanmou. Ni lanmou, ni afeksyon, tout bagay sa yo gen tan pa yo. Tande sa m di w la? Ou wè, pou m byen di w, ou wè kote w ka kite m, vwazen an p ap lage m, vwazen an p ap kite m. Ou tande? Mwen sèlman avèk vwazen an, nou de bon zanmi. Mwen avèk misye viv tankou se de frè. Ou tande sa m di w? Mwen avèk misye tankou se de frè. Kote w ka kite m? Misye pap janm ka kite m. Si w wè sa, m pran l.
Louvens, Konbyen fwa w mennen m nan pisin? Konbyen fwa w mennen m fè zong mwen? Konbyen fwa w achte yon cheve met nan tèt mwen? Ou wè cheve sa k nan tèt mwen an? Ebyen se vwazen an k achte l met nan tèt mwen. Zog mwen wè toujou ap fèt la. Se vwazen k toujou mennen m al fè zong. Ou wè ou te fwa lè m te di ou m ap sòti m pral kot kouzin mwen an? Ebyen se nan pisin m t ale ak vwazen an. Kanpe, kanpe, kanpe, kanpe. Fon ti poze. Di m non, kisa w ap esplike m la? Esplike m sa byen. Di m. Se pou w di m konsa, cheve k nan tèt ou a, se vwazen an k achte l, w al nan pisin ansanm avè vwazen an, sa vle di tout soti m pa soti ansanm avè w, sa vle di gon lòt nèg k ap soti ansanm avè w, an jan m renmen w bèl, hein, sa vle di se vwazen an ki voye w fè zong ou, hein di m non, kote tout kòb yo mwen ba ou a? Tout envesti mwen envesti nan ou menm dim non kòb sa yo kote yo pase hein dim kote yo pase e dim non konbyen fwa ou twonpem ansanm avè vwazen an ou ka dim konbyen fwa ou twonpem ansanm avè vwazen an mwen pral manke tiye w la jodia.
Loubens, m pa ka nan manti avè w pou m byen di w m pa ka kontwole konbyen fwa ke m twonpe w ak vwazen an cheve ak nan tèt mwen an son twonpe A chak fwa ke m'al fè zong, san twonpe, san kontwole lè ke m'anvi, lè m'ap soufri pou lanmou ke ou pa ban mwen, m'al chèche'l nan men'w.
M wè sam ta fè w la wi. Wi m wè sam ta fè w. Menm si w wè map kriye, se pa kriye map kriye vre non. Menm si w wè dlo ap koule nan je m, se pa yon bon kriye. Ni se pa kriye map kriye, menm si w wè dlo ap koule nan je m. Swe map swe. Swe map swe pou sa ou ou dim nan an sa vle di se konsa ou ye la an se yon move fanm m te gen nan menm la an sa vle di cheri menm sim pa baw lanmou menm sim pa la pou ou poum konble tout tou vid ou cheri men pou kisa ou oblije al fè sa wi janm alèz ansanm avè vwazen an cheri se ou menm ki fèm yon jan de bagay konsa ok m pral rive kot vwazen an m pral kase met nan men vwazen an wè m pral mache ansanm avè koulin mwen poum konnen Si te li ki towo ou byen si te mwen ki towo.
Bon, sa se ou k pral konnen ak vwazen an ki antant ou pral gen. Sa pa nan mwen menm. Se twou vid yo ou kite nan relasyon an ki fè vwazen an jwenn espas pou l konble yo. Epi tou, talè a se ou menm ki sot ap di m kote m ka kite w vwazen an p ap janm lage w. Antouka, w a degaje w. Se sa menm. Pou jan m te fè vwazen an konfyans, m trete vwazen an byen, m trete l tankou se frè m, epi jounen jodi a se vwazen an ki fè m jan de bagay sa, ebyen ok cheri, pa yon pwoblèm. M mande w padon pou tout mal mwen fè w ki mal cheri. Ou wè, apatide jodi a cheri. Map la poum konble tout tou vid ou cheri Tout sa m pa te konn fè pou ou Map ba ou lanmou san mezi bebe Bebe M renmen w anpil Menm lè ou twonpe m ansanm avè vwazen an Sa pa vle di poum kite w pou sa cheri Tout sa se mwen menm ki gen tò bebe Cheri Je t'aime bebe Mwen renmen w anpil bebe